Nan video jodi a mwen pral montre nou kòman mwen prepare labouyi diri ki vrèman gou. Bonjou bonswa tout moun sa depan de lè ke nou pral gade video a. Jodi a jan nou deja wè a mwen pral montre nou kòman mwen prepare labouyi avèk diri. Jist avan ke mwen kòmanse map di ou menm ki pral tonbe sou chanèl la pou la premyè fwa nap di ou byenveni ou sou chanèl Widoo L'haïtienne. E chanèl Widoo L'haïtienne nan li menm li la pou l vin pataje resèt ki gen rapò avèk kwizin ansanm avèk ou. Si tout fwa videyo ke ou gade a li enterese ou, sa ou kapab fè pou ede nou avanse e ban nou ankourajman, se abòne, kite yon kòmantè pou kapab di nou kisa ke ou panse e like videyo a. E si tout fwa lide ou di ou tou, ou kapab ede nou pataje videyo a, sa ap vrèman fè nou plezi. Pou kòmanse avèk. Preparasyon an, mwen prezante nou engredyan yo. La mwen genyen 400 gram diri, mwen genyen yon lèt katon, mwen genyen yon lèt mamit, epi mwen genyen suk ou kapab itilize siwo myèl, mwen genyen fèy lorye si tout fwa ou pa gen fèy lorye ou kapab pa itilize fèy lorye. Epi mwen genyen po kanèl avèk an etwale, mwen genyen sèl paseke sèl la ap bali yon bon gou, mwen genyen miskad, Epi mwen gen 2 fwomaj ou kapab itilize bè tou si ou renmen bè nan labouyi. Epi mwen genyen 2 kalite vani. Epi la sa nou pral fè, mwen pral pran diri m nan m ap ajoute li nan yon bòl pou m kapab lave diri a an atandan mwen pral mete dlo nan yon chodyè epi mwen pral mete li sou dife pou m tann dlo a bouyi pou m kapab ajoute diri a. Si tout fwa ou vle, ou kapab mete diri a tranpe tou si tout fwa ou vle. Men si tout fwa ou deside fè labouyi a ou pa gen ase tan ou kapab fè l menm jan ke mwen fè la, mete dlo a sou dife epi lave diri an se kòm si ou ta pral fè yon manje epi ou kapab ajoute li. La nou ajoute yon ti sèl epi nou kouvri li. Kounya nou pral lave diri a an atandan. Poun kapab al ajoute li nan chodyè a. Si diri ou la se yon diri ki pa bwè dlo li ye lap kwit byen rapid li ap pran mwens tan. Si tout fwa diri a se yon diri ki kapab pran anpil dlo pou li kwit fok ou kapab ajoute yon bon ti dlo ladann paske mwen pa blende li se nan paswa mwen pral fèl. Mwen fè li nan paswa, map fè li nan paswa paske mwen wè mwen gen anpil. Pil abone ki ayiti e pafwa yo anvi fè resèt mwen yo, yo toujou ap mandem eske yo pa ka fèl nan yon lòt fason se pou rezon sa. Epi lè diri mwen an te kòmanse bouyi, li te kòmanse kuit poum te ka pran gou kanèl la mwen te ajoute kanèl la lè diri an te kòmanse kuit epi mwen kouvri li mwen kite li bouyi a fe mwayen. Epi la jan nou kapab wè diri mwen an prè poum kapab pase li nan paswa mwen pral pase li nan paswa. Si tout fwa ou menm ou vle ou kapab blende li pou ale pli rapid. Men mwen menm mwen deside fè li pou abòne mwen yo ki Ayiti yo si yo anvi fèl pou yo kapab gen fasilite pou yo fèl paske a chak fwa mwen fè yon videyo se blende ke mwen blende yo toujou ap mandem si pa gen lòt fason yo kapab fèl. Se pou rezon sa ki fè mwen deside fè li. konsa nan fason ke mwen menm mwen fèl la. Labouyi sa li vrèman li vrèman bon. Si tout fwa ou bezwen gwosi yon ti moun tou ou kapab fè labouyi sa pou li paske li gwosi moun tou. Deja nou konnen diri se yon bagay ki gwosi moun. E pi la mwen fini mwen fin pase li nan paswa depi diri an li menm li byen kwit wap gen fasilite pou pase li nan paswa san pwoblèm. E pi mwen lave chodyè a. Mwen vini la mwen ajoute lèt katon mwen an. Ou kapab fè li avèk lèt ki nan galon yo. Pase ke mwen konnen nou pral poze kesyon sa. E pi mwen ajoute fèy lorye mwen an. Janm di nou an nou gen dwa pa ajoute l si tout fwa nou pa genyen l. E pi mwen ajoute miskad mwen an ke mwen te graje a. E pi lèt mwen an komanse bouyi mwen pral ajoute. Diri an ladan pou mwen kapab fini avèk preparasyon an. Se pa anpil bagay, se yon bagay ki vrèman senp, li vrèman fasil. Depi ke ou gen pasyans pou fè tout sa w ap fè, li ap vrèman fasil pou nou prepare mèzamou. E m ap di yon gran mèsi avèk. Tout ansyen abòne mwen yo, nouvo abòne mwen yo mèsi anpil anpil pou sipò nou e moun ki edem pataje videyo yo mèsi anpil anpil sa vrèman fèm plezi e se si nou banm ankourajman poum kapab kontinye poum vin pataje lòt resèt ansanm avèk nou sa vrèman fèm plezi mes amour merci merci merci de tout coeur epi la nap melanje yo ansanm pou la pou diri an kapab fè yon sèl avèk lèt la epi nou pral ajoute fromaj la ladan apre nap ajoute suk nap ajoute tout rès engredyan ke nou rete pou nou mete nan la bouyi nou an. Li vrèman vrèman bon li vrèman gou ou menm ki granmoun si tout fwa ou vle gwosi tou ou kapab fè labouyi sa li vrèman bon li gwosi ou byen rapid se kòmsi ou te fè ji pòm de tè avèk kawòt e se si si tout fwa ou vle tou ou kapab melanje li avèk kawòt avèk pòm de tè li vrèman vreman gout. Epi la mwen ajoute dezyèm lèt ke mwen te genyen pou m ajoute a. Gen moun ki pral poze m kesyon eske yo pa ka fè li avèk lèt kanasyon. Nou kapab fè li avèk nenpòt lèt ke nou genyen mèzamou. Depi ke se lèt nou genyen nou kapab fè l. Menm avèk lèt ki an poud yo nou kapab fè li tou san pwoblèm. La a, mwen pral kite li, lè mwen fin delye li byen delye, mwen pral kite li pou li kapab bouyi nan tan l. Pa mete gwo dife anba l, fe mwayen pase ke se la bouyi, a nenpòt kèl moman nou mete dife an fò, li ap brile. Mwen ajoute vaniy mwen an la, epi. Mwen pral kite li pou li kapab redwi. Apre sa, nou fini. Nou pa gen anyen pou nou ajoute ankò. Labouyi nou a ap sèlman rete la a feu mwayen pou li kapab redwi. Apre sa, nou fini. Ou kapab fè li pou kapab gwosi tou paske nou konnen diri se yon bagay ki gwosi moun. Ou kapab melanje li avèk pòmdetè, kawòt. Si tout fwa nou ta anvim fè l avèk pòmdetè, kawòt pou nou. Nou kapab kite yon kòmantè epi mwen menm map wè sa, map pote videyo a pou nou. Ou kapab fè li bay timoun, men sèlman ou kapab fè li avèk lèt ke timoun nan li menm li bwè. Pa fè l avèk gwo lèt sa yo si tout fwa nou poko ba li gwo lèt. Men ou kapab fè li bay timoun tou, li ap vrèman ede timoun nan gwosi. Ou menm ki granmoun tou, ou kapab pran li, si wap fè spò ou kapab konsome labouyi diri. ki ap vreman ede ou gwosi byen rapid. E la mes amours, nou fin prepare resèt nou an epi men rezilta final la, mwen kòmanse pran kèk kiyè la, li vreman bon, li vreman. Se la ke mwen pral mete fen nan videyo a, pa bliye kite yon kòmantè pou nou kapab di m kisa nou panse e pa bliye like, pa bliye. Abòne si tout fwa ou poko abòne e pa bliye pou nou edem pataje videyo sa ap vrèman fèm plezi e se la ke mwen pral mete fen nan videyo a map di nou a byento pou yon lòt nouvèl videyo bay tout moun.